Kisa li ye avan menm mwen kòmanse di nou kisa videyo a ye pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la map pran yon ti tan pou ka fè sa ok m espere ou abòne pa bliye like videyo a gade tout videyo a nèt epi pataje l avèk zanmi w frè w sè w matant ou ex ou yo tout moun ou konnen nèt vwazinaj tout moun nèt chyen avèk chat ou yo. Tout nèt nèt nèt. Epi kite yon kòmantè pou dim sa w panse, dim ki video w ta renmen m fè pou ou epi ann ale. Guys, challenge nou pote pou ou jodi a se e verite oubyen reyaksyon. Ok, verite oubyen reyaksyon. Nou gen yon, m pral poze Love yon kesyon, si l pa vle reponn kesyon oubyen si l pa vle fè sa m di l fè a, Nou gen yon diven la guys. Map bay li mwatye. Mwatye nan sa pou l bwè. Diven sa pa nan jwèt. E pa sèlman rezen. Fèk sa vle di nou pral kòmanse ansanm avèk challenge la. E pi rete gade tout video a nèt guys. Paske video sa pral gen anpil malè ladan. Ok guys an ale. Rete rete.

Ok verite ou byen aksyon menm lan. Verite ou byen aksyon. Veri verite ou reaksyon. Verite ou reaksyon.
An ale an ale.
Souse pran zòrèy m la. Kote? E la menl w ap kenbe ansanm avèk bouch ou w ap fè souse. Pou m fè wouj ou byen? Non tankou se yon.

Yon sèl Mwen pa soufri. Ou pa ka fache. Ou pa ka Ou pa ka fache. M pa fache. Ou pa ka fache. M two bon ok ou bezwen konnen moun m te twonpe ansanm avè l la. Ok bon m pa gen bagay m ap kache. M te twonpe w yon sèl fwa, m te twonpe w ansanm avèk Mim. Ki bagay Mim? Ok. Kesyon pa m nan. Ki se. Wap souse ti baby yo. Swa w souse bab. Oh m pa nan sa. Swa w souse bab yo. Swa w souse bab yo ou byen ou bwè mwatye taxi vin. Sa w souse bab yo oubyen ou bwè yon tas diven?
Kòman m souse cheve a timoun? Sa pa cheve.
Gen bab, gen cheve, gen plim pye. Donk m souse. Ou pa di kiyès wap pran? Aksyon an fè oubyen wap souse pito? Aksyon.

Kesyon pam pou ou se wap kanpe devan kamera wap gouye pou moun yo pandan 30 segond oubyen ou bwè yon mwatye ee ee tas di ven.
Map fè aksyon pito.
Wap fè aksyon pito? Map fè aksyon.
Men sa vle di depi m fin kanpe devan kamera m fè ti gouye a pito.
30 segond, 30 segond an ale.

Kesyon pam nan se Pou niche dwèt pyem.
What?
Èske wap niche dwèt pyem oubyen wap bwè yon nati tas diven?
Map bwè diven an pito.
Bè, si wap bwè diven an pito, pase mwen konnen m byen lave pyem chak jou. Mwen ap souse dwèt pyem. Mwen ka bwè kantite a. M pa vle w sou vreman.

Non mwen m sou bay li e li pa vle pran Ou pa vle a Ou pa vle So Se ou fini Ok guys Bon pa vle Ou pa ka Banm vrè non manman m konplè Pa konnen depi ou banm vrè non Manman w rele
Yanick Jean de Dieu Wi
Yanick Jean de Dieu.

Ok guys challenge la fini la Mwen swete nou te enjoy ti video a guys Pa bliye m renmen nou anpil like kòmante abòne epi kite yon kòmantè pou dim sa w panse de video a epi dim ki lòt video ou ta renmen m fè pou ou ankò Ew love wap bzwen yo. Ebyen ok m vle nou gade video anpil ti moun Mezanmi m vle video.
Love ap kriye guys sa se nou pa vle abòne. Ale abòne sou chanèl la. Kòmante kèk anpil kòmante pou nou Ale sou stagram nou an Nou pral wè nan video an Epi tout moun ki pa konnen Ou gen yon moun ki pa konnen kòman pou l abòne Fè ti video sou instagram nan Non li sou facebook Ale pataje l sou facebook Wap jwenn li Epi abòne sou chanèl la Pataje video yo Nap vini ankò pou yon lòt video Bye guys